Bon kounya la fòm diw fòm diw kounya la m ta mande w konbyen bouboun ou genyen si w di m ou ka jere plizyè nèg paske m konnen fòs chak pou yon bagay nan tabak la kounya fò w ta di m konbyen bouboun ou genyen la la hee pitit o malgre mwen menm m son fanm ki cho m toujou ap chèche nèg bèt nan vi m men mwen menm m pap ba w manti kòm ou di m sa la m pa konn kòman pèp la pral jije sa Hello hello hello guys kòman nou ye jodi a la mezanmi men gran la m delimena nou an ti Magalie depi nou wè je sa nou konnen n sou plato cho ti Magalie mezanmi men la m delimena nou an men kò n siye nou an men ansyen fòt 3 pedal la. Jodi a navèk yon bèl madam mwen lpaka kenbe kòl si se te yon gason te pitit mta diw pawòl ok navèk Lalane nou gentan konnen son zanmi liye pou nou jodi a nou kontre avèl sou palkè a la nou vle fon ti pale ansanm avèl e avan tou Lalane nou pral poze yon grenn kesyon ki pa difisil men Lalane anpil fwa nou konnen gon pakèt bann fi k konn ap jere pil nèg nan vi yo èske sa ka deranje w pou jere plizyè nèg nan viw? Non li pap deranjem, kisa pou deranjem nan? Ok yon tijan pale pi fò, ou di sa pap deranje w pou w jere plizyè nèg nan vi w. Men kounye a kòman w pral atann avèk sosyete a k pral gade w k ap jere plizyè nèg nan vi w? Sosyete a gen vi pa l, mwen gen vi pa m. Gen petèt m te ka jere yon sèl nèg tou. Men si sa m genyen an pa ka itil mwen e m renmen sa m genyen an, m oblije pran yon lòt nèg pou itil mwen. Bon kounya la fòm di w fòm di w kounya la m ta mande w konbyen bouboun ou genyen si w di m ou ka jere plizyè nèg paske m konnen fòs chak pwen w bay nan tabak la kounya fò w ta di m konbyen bouboun ou genyen la la hee pitit o malgre mwen menm m son fanm ki cho m toujou ap chèche nèg bèt nan vi m men mwen menm m pap ba w manti kòm ou di m sa la m pa konn kòman pèp la pral jije sa men kounya la kòman w santi w la la lè kòmsi w wè w avèk lòt nèg la èske li pa konn ap ba w plezi pou l ap fè lanmou ansanm avèk ou w ap panse avèk lòt lòt mennaj ou genyen an. Bon leplisouvan
lòt nèg la li pa konn menm kote ansanm avè m. Donk li ka yon non lòt peyi tou, li pa oblije menm pou bon sa. Ok sa a yo te ka, la wouyy lala nou touyem fwèt pale yon ti jan pi fò pou nou, men sa rele bòs, sa rele patron kòmsi ou gendwa gon vrè mennaj epi ou gon bòs ou gon patron nan viw. Wi ou gon bòs, gon bòs kap tchekep yon bèl fanm tankoum, gade m byen pou wè sim ka aksepte l. Hee pitit m wè w, m wè w pitit ou bèl, ou bèl vre, men ou paka bèl pase ti Magalie pitit rele sou kò paske mwen menm gade son ti sexy m yo kap bay problèm pitit, antoulèka mezanmi nou tande sa Lalane di nou. Li ka gon nèg se vre nan vil epil gon lòt nèg ki pou jere bil li jere tout sal gen poul jere kounya Lalane eske sa ka rive tou on fwa si pa egzanp ou ta avèk premye nèg ou a nèg ou renmen anpil nan vil la epi dyaspora sa ou gen lòt bò a ta vin rantre kòman wap jere dosye sa Ayy sa vle di pyem pral nan on sèl grenn soulye la men map jere sa map gen kontwòl nèg kap sòti lòt bò a sèlman epim gen kontwòl li men mpap mennen mennaj mwen nan kay nèg mwen epi nèg lòt bò a ap fèm map jere sa. Humm antoulèka diaspora yo nou tande pran nòt e nou konn kòman na jere dosye bagay sa mezanmi mèsi anpil nou te gen ansanm avèk nou la la n sou plato a avèk ti magali show mèsi anpil se t on plezi pou n t ansanm guys mèsi anpil m renmen nou anpil mwah mèsi la la n Merci ou menm tou.
anfòm anfòm.